Bonswa bonswa tout moun, sa kap fèt se Doudoune Black Haitian kòman nou ye? Mwen kontan retwouve nou nan nouvo videyo sa avan menm mwen antre ladan l, map pran yon ti tan jis pou m remèsye nou chak ki abone ak chanèl mwen an pandan semèn nan. Ou menm kap gadem lontan ki poko janm abòne kisa wap tann map envitew peze bouton wouj la kounyea abòne peze bouton notifikasyon a chak videom lage pou pa rate anyen pa bliye kite yon like e kite kòmantè a paske map tann nou nan kòmantè a banm kite w avèk intro a kòm dabitid lap antre nan videyo an talè konsa.

Bonsoir ankò yn fwa, byenveni ankò sou chanèl Dodo nan, jodi mwen pral montre w kijan w kapab netwaye sousi w lakay ou, san w pa peye yon dola, mwen pral montre nou a chak bagay map sèvi nan wè sousi m oparavan e kijan li pral ye aprè, so premyeman map sèvi avèk yon face cream ki rele Near face cream ou kapab retire plim nan pye w avèk li, ou kapab retire plim nan figi w, gen plizyè tip Pou retire plim nan kò w. Mwen chwazi face cream sa poum itilize poum retire plim nan sousi m. Mwen bezwen yon aplikatè pou mwen kapab aplike krèm nan. So aprè aplikatè a wap bezwen yon sizo paske aprè w fini ou pral bezwen pou clean sousi w pou retire rès plim ki rete. E wap bezwen bwòs sa yo pou kapab itilize pou bwose sousi w pou bay sousi w fòm ke ou bezwen an. Aprè. Nou pwal kòmanse fè tout sa nou gen poun fè yo paske wap bezwen yon ti sèvyèt pou kapab siye krèm nan lè w fini men ti sèvyèt sa make sure pou mouye l avèk yon dlo cho pou figi w pa boule w detanzantan. Premyeman, m ap itilize youn nan bwòs mwen te moutre nou an, m ap bwose sousi m anlè pou m kapab jwenn fòm mwen bezwen pou m bay sousi m nan. Paske nou konnen sousi nou pa tèlman egalego, mwen pa konnen goch ou dwat, gen yon nan yo ki pa tèlman egalego. Kanmenm, m ap try best mwen pou m wè kijan mwen kapab fè sousi m egalego kanmenm. But mwen m pa konnen si l ap perfect. Mwen eseye but souswi m pa janm perfect gen youn ki pi gwo gen youn ki pi piti so mwen pral pran ti krèm nan la mwen pral aplike krèm nan anba map kòmanse paske plim anba yo map bezwen retire avan krèm nan son ti krèm ki woz li ye si ou menm ou gen skin ki vrèman sansib map konseye w pinga kite l fè anpil tan kite l fè 3 ou 4 minit aprè sa pou w esiyel esiyel avèk sèvyèt ou wè mwen sot moutre w la men fòk se yon dlo cho pou mouye sèvyèt lan

Nap byen gade la, depi nan trase a, nou deja wè sousi an gentan gen bèl fòm. Sa vle di, ou pa bezwen ale nan Chinese place yo pou al fè yo rip sousi w avèk bagay cho yo. Bagay cho yo mwen vrèman sansib avèk yo depi yo rip pom avèk yo se kòmsi pom leve e aprè li vin banm yon pil ti bouton men lèm fè sousim lakay mwen pou kont mwen mwen pa gen oken bouton nan sousim rete gade kijan map fin fè sa.

Ok so la nou fin gade mwen aplike krèm nan sou tout plim ke mpa bezwen nan sousim pou krèm nan kapab retire yo map kitel fè 3 minit sèlman paske pom sansib mwen pa vle poul fè pom gen anyen but map kitel fè 3 minit se konsa m toujou fèl face cream nan al achte pa nou pou nou kapab fè sousi nou rete gade kijan map fin fè tout bagay si gen lòt esplikasyon map banoun plis toujou. Ok so kounya 3 minit lan pase nou wè 3 minit lan fin pase kounya mwen pwal mouye twal la nan yon dlo mwen te mete cho men pa bouyi figiw non mezanmi mwen diw pou fè dlo an cho men se pa bouyi pou bouyi twal la so mwen pwal siye epi nou pwal wè kijan plim ki pa bon yo ap sòti vwala nou wè kòman plim nan ap sòti so tout plim ki pa bon yo krèm nan annik retire yo ou pa bezwen al mete bagay tchanez yo Pou yo rip sousi ou, pou yo rip skin ou, ou kapab fè l lakay ou. Rete gade kijan m ap fin fè rès bagay yo, si gen yon rès esplikasyon m ap ba nou, si ou menm ou ta renmen pou fè l, eseye l, ou kapab achte krèm nan, ou wè mwen moutre w non krèm nan dirèkteman pou kapab achte l, epi fè sousi ou lakay ou menm jan avè m. Paske mwen fè l 2 2 fwa nan Tchanniz deja, li ban m bouton, so mwen p ap eseye fè l ankò nan Tchanniz, se sa k fè mwen te chwazi achte bagay pou m fè l.

So, nou wè mwen rebwose sousi an poum remonte ti plim ankò kem bezwen poum taye avèk sizo an se pou sa sizo a la, si ou menm achte yon ti sizo piti menm jan avèm pou kapab netwaye rès plim ou genyen ki rete a chak fwa ou fin aplike. Krèm nan. So nap wè gen rès plim ki rete kem pa bezwen mwen pwal taye yo avèk sizo a. So se la m kwè map mete fen avèk videyo an rete gade videyo an ou menm ki ta renmen eseye mwen mete non krèm nan achte krèm nan eseyel lap bon pou ou anpil si ou menm ki konn gen bouton avèk sousiw a chak fwa ou fin fèl nan tyanis gen anpil moun Po yo pa ale avèk sa yo itilize nan tchaniz yo paske se yon bagay cho yo mete tankou yon gòm epi yo ripe l nan vizaj ou e pa defè mal je w konn kouri dlo se kòmsi se grenn je w y ap rale mete met atè enben solisyon sa ap bon pou ou metòd sa ap bon pou ou kapab fè l lakay ou epi w a ban m repons. Mwen bliye pou m te ba nou esplikasyon sou sa, n ap wè, po mwen on ti jan jòn paske m pa tèlman on moun ki nwa nwa nwa, otomatikman ti plim soti nan po w l ap ba w on lòt ti koulè aprè sa li pwale. M ap itilize kokonout Pou lwil pou m kapab pase pou prevwa wouj sa yo ki nan sousi m nan pou y ale paske nou konnen mwen retire pli m nan malgre se pa rip mwen rip li but kanmenm li bay yon ti koulè wouj pou ou menm si w ta wè sa nan po w li pap rete de twa minit aprè sousi w fin fèt ou fin clean li epi tout bagay pwale pase lwil kokoye a si w pa gen lwil kokoye ou kapab pase lwil oliv ou menm si w gen lwil oliv oubyen lwil maskriti an li vrèman bon anpil. M pase lwil kokoye an epi de twa minit mwen pap k wè koulè wouj sa ki rete a. So ya se tout videyo an sa, se tout sousi an sa, eseye l lakay ou epi nap baw randevou pou yon lòt videyo, si w poko abòne avèk chanèl la fè sa, pa bliye kite yon kòmantè, like, pataje, prèske rive 50 k. Bye nap wè nan yon lòt videyo, kontinye pataje poun kapab rive 50 k bye.